ki se jedi 23 jiyè 2026 pou ke nou kapab kontinye pataje ansanm grenn mo pa nou pou jounen an. Jodi an nou pral mete fen nan bèl seri ke nou genyen depi plizyè jou lekòl konba espirityèl nou ap swiv fòmasyon sa a, yon fòmasyon ki trè pwofon sou konba espirityèl ak viktwa kretyen an nan Kris lan, n ap swiv fòmasyon sa a depi plizyè semèn. Nou rive jodi an nan dènye modil lan ki se modil 19 ki pral pale nou sou kòman pou nou viv chak jou antanke sòlda nan viktwa ke Kris la te reyalize pou mwen menm ak ou sou lakwa, kòman pou nou kontinye mache an venkè chak jou. E tèks de baz nou va itilize pou jodi an se Women chapitre 8 Vèsè 37 ki di, Men nan tout bagay sa yo, nou plis ke venkè, granmesi Kris ki renmen nou an. Frè m avèk sè m yo, se yon plèzi pou nou rejwenn ou. Se toujou sèvitè w kòm ou konnen l deja, frè w, zanmi w, pastè Benoît Mésidor. Nou kontan pou nou salye chak moun, chak elèv ki te pran plas yo nan lekòl lan depi nan debi seri an. e ki rete ansanm avèk nou jouk nan dènye modul lan la a, mèsi paske ou te like, kòmante epi pataje, mèsi pou tout mo dankourajman nou tout ki te voye mo dankourajman nou pou mwen, mwen remèsye nou, mwen di nou se gran mesi nou menm ki pèmèt ke nou kapab fè tout pakou sa ansanm e rive kote nou rive jodi an. Se te yon trè bèl vwayaj ke n te gen chans pou n te fè ansanm, nou salye w e nou remèsye le Senyè. pou prezans ou, pou ankourajman ou, pou sipò ke ou te ban nou, dèske li te mete ou li te mete nou bò kote mwen, pou ke nou te kapab fè pakou sa a ansanm. N ap pwofite pou n salye tout zanmi nou yo ki Etazini, Kanada, Chili, Brezil, Meksik, Gwadloup, Sendomeng, Naso Bahamas. Sa yo, fidèl Legliz di Ministè Ave Jire ki nan baz katye jeneral Ayiti, tout moun ki sou platfòm de la Mission Evangélique du Ministère Ave Jire d'Haïti, tout santinèl yo, gèrye, gèryè, konbatan, konbatant yo, tout zanman m yo, mwen kontan pou m salye nou nan lè sa a nan non Jezi. Se yon plèzi pou mwen, se yon favè ke Bondye fè nou pou ke nou kapab ansanm avèk ou chak jou pandan pakou sa yo pou nou t ap etidye ansanm pandan, pandan nou t ap etidye ansanm sou lekòl konba espirityèl. Mon anm yo jodi a nou rive nan dènye modil lekòl konba espirityèl la. Pandan 19 modil sa yo ke nou ke nou ke nou te wè, nou pa t ap aprann sèlman kijan pou nou konbat satan, men nou te aprann kijan pou nou te viv pou Kris. Objektif fòmasyon sa a se pa t janm pou fè nou vin. pè demon, gen lapèrèz pou demon, men objektif lan se te pito fè nou vin pi pre Jezi, pi solid nan lafwa nou, pi saj nan konba espirityèl la epi rete pi fidèl nan sèvis ke n ap ofri pou Senyè a. Nou pa fini ak yon fòmasyon, men pito nou kòmanse yon nouvo fason pou nou viv devan Bondye, paske konba espirityèl lan li pa la pou dire yon semèn, ni yon mwa, ni yon ane, men se yon batay k ap dire pandan tout lavi kretyen an. Men bon nouvèl lan se ke nou pa la, nou pa gen pou n goumen pou nou jwenn viktwa, nou pa la pou n goumen pou nou jwenn viktwa, men nou ap batay sou baz viktwa ke Jezi Kris te deja genyen pou nou depi alakwa. An nou reflechi ansanm oubyen ann fè kèk rapèl sou chemen ke nou te pakouri ansanm pandan tout peryòd nou t ap etidye atravè seri lekòl konba espirityèl. Pandan seri sa a, nou te aprann kisa konba espirityèl lan ye, Kiyès advèsè nou an ye? Nou te aprann ke Jezi deja kraze pouvwa Satan sou lakwa. Nou te aprann tou ke Bondye ban nou tout zam espirityèl. Li mete disponib pou nou tout zam espirityèl ke nou va gen bezwen pou batay la. Nou te aprann lapriyè ak Pawòl Bondye kòm zam ki pi puisan, kòm zam ki pi puisan ke nou bezwen itilize nan konba sa a, nan batay sa a. Nou te aprann tou pou nou idantifye pyèj Satan yo. Nou te aprann ansanm kòman pou n fèmen pòt ki ka bay lenmi an aksè sou lavi nou. Nou aprann reziste Satan. Nou te aprann viv nan libète. Kijan pou n viv nan libète Kris la, Kris la te reyalize pou nou. Nou te aprann pwoteje. Nou te aprann fason pou n te pwoteje fanmi nou, mounanm yo. Tout leson sa yo, yo te gen yon sèl objektif. Se te pou nou viv chak jou nan viktwa ke Kris la deja reyalize pou nou sou lakwa. Kounye a, ann gade sèt abitid. Sèt abitid yon kretyen ki vle viv nan viktwa Kris la dwe genyen. Premyèman, li bezwen rete, li bezwen. Rete kole a Kris chak jou. Jan chapitre 15 vèsè 5 li di konsa, San mwen nou pa ka fè anyen. Yon branch pa ka viv separe ak manman pyebwa a. Se menm jan an tou, yon kretyen pa ka viv san Jezi. Tande byen, dezyèm abitid ke kretyen ki vle viv nan viktwa Kris la dwe genyen, li dwe li pawòl Bondye chak jou. Bib la se manje espirityèl nou, li klere chemen nou, li pwoteje nou kont twonpri. Yon kretyen ki neglije Bib la p ap janm efikas nan batay li. E kretyen ki bezwen rete nan viktwa Kris la, li bezwen priye san pran souf, priye san rete, san kanpe. Lapriyè pa sèlman pou lè nou gen pwoblèm, men lapriyè se souf lavi espirityèl nou. Yon sòlda ki sispann kominike ak kòmandan li, enben li deja mete tèt li nan yon pozisyon ki danjere, trè danjere menm pou li. Kretyen ki vle viv nan viktwa Kris lan, li bezwen viv nan sentete tou. Satan toujou ap chèche yon pòt. Yon lavi ki nan sentete ap fèmen tout pòt sa yo ki te ka bay Satan aksè nan vi nou. Obeyisans, monanm yo, se pi gwo pwoteksyon yon kretyen genyen. Moun. ki gen ki genyen dezi pou l rete nan viktwa Kris lan, enben li gen abitid pou l rete ini ak Legliz li. Yon bout bwa ki retire tèt li nan dife an ap vin rafredi epi etèn. Yon kretyen ki izole tèt li vin pi fasil pou dekouraje. Bondye mete nou nan yon kò, li mete nou ansanm nan yon kò, se pa pou nou batay poukont nou, se pa pou nou mache poukont nou. Sizyèm abitid. ke moun ki vle viv nan viktwa Kris la dwe genyen, se ke li sèvi Bondye fidèlman. Tande, konba espirityèl lan se pa sèlman, se pa sèlman nan reziste Satan, men konba espirityèl lan se sitou nan sèvi Kris ak tout kè nou. Chak fwa nou ap sèvi Bondye, wayòm Bondye an l ap avanse sou tè a. Setyèm abitid lan pou n fini ke moun ki vle viv nan viktwa Kris la dwe genyen, enben li bezwen kenbe je l rete sou Jezi. Li bezwen kenbe je l rete sou Jezi, ap ret tann retou Jezikri. Nou sonje, viktwa final la, li pa lwen. Yon jou batay sa a gen pou fini. Kris gen pou retounen. Tout sa ki mal yo pral disparèt e nou pral viv avèk Jezi pou tout tan. Men ou konnen pi gwo danje apre yon gwo viktwa, se ke gen anpil moun ki tonbe apre yo fin genyen yon batay. Yo vin neglijan, yo sispann priye, yo sispann li bib, yo panse yo pa bezwen grandi ankò. Se la a anpil moun pral tonbe. Se poutèt sa bib la di nan 1 Korentyen chapit 10 vèsè 12, li di, se poutèt sa moun ki panse li kanpe se pou li veye pou li pa tonbe. Viktwa pa retire nesesite pou nou rete vijilan moun anm yo viktwa yon viktwa nan yon batay pa retire nesesite pou nou rete vijilan paske nou ka fini yon batay men gè a li poukò fini jis se jiskaske jezi kris retounen batay lan va fini. Pi gwo viktwa a se pa bat satan non pi gwo viktwa a se rete fidèl jouk nan fen kous la pi gwo viktwa a se kontinye renmen Bondye mache nan obeyisans epi fini kous la fini kous Bondye mete devan nou an kous Bondye ban nou an finil rive jiske jisko bou se sa a ki pi gwo viktwa a satan pa bezwen fè nou adore li se pa sa se pa sa vrèman ki plis enterese l. Depil ka rive fè nou abandone Jezi, li deja twò kontan, li deja satisfè. Se poutèt sa, pèseverans se yonn nan pi gwo viktwa nou kapab genyen sou Satan lòske nou dakò rete nan pèseverans. Jezi deja genyen batay la, nou deja konn sa. Nan Jan chapitre 16 vèsè 33, Jezi di, Pran kouraj, mwen deja genyen batay la sou lemonn. Nou pap swiv yon jeneral ki poko konnen si lap genyen. batay la, men n ap suiv yon wa, yon wa ki deja ranpòte viktwa nan lagè a. Sa dwe ban nou lapè ak asirans menm lè jou konba yo ta parèt long, mounn an m yo. Jodi a, nou tout bezwen pran angajman nou. Mwen envite chak moun pou angaje yo devan Bondye, pou priye chak jou, angaje nou pou nou li Bib nou chak jou, pou nou viv nan sentete, pou n sèvi Bondye fidèlman. pou nou pa kite satan vòlè lafwa nou epi pou nou al ede lòt moun grandi nan Kris la. Yon bon sòlda pa sèlman aprann kòman pou l goumen, men li aprann konnen tou pou kiyès l ap goumen. Nou pa goumen pou glwa pa nou, men n ap goumen pou glwa Kris la. Pi gwo viktwa a se lè lavi nou montre Jezi ap viv nan nou. Mwen kwè Bondye pral leve atravè fòmasyon sa a, apre fòmasyon sa a, yon jenerasyon disip, yon legliz ki solid, yon jenerasyon disip ki konnen Bib yo, disip ki renmen lapriyè, yon legliz ki pa ka, ki pa ka pran nan twonpri edmi an, yon, yon jenerasyon disip ki mache nan sentete, yon jenerasyon disip ki genyen volonte, ki genyen veleyite pou yo fè lòt, pou yo fòme lòt disip. Mwen deklare nan non Jezi, tout zam ki drese kont nou yo, y ap san zefè, Bondye ap sèvi avèk nou pou kraze wayòm fènwa a avèk limyè levanjil la. Fanmi nou yo pral rete anba pwoteksyon Bondye mon anm yo e ministè nou yo pral pote anpil fwi. Nou pral fini kous la avèk fidelite. Alelouya! Amèn! Rete beni nan Senyè a! Annou priye ansanm. Papa nou ki nan syèl yo. Amen. Nou remèsye ou pou tout sa ou te ansenye nou pandan pakou fòmasyon sa. Mèsi paske ou te louvri je nou sou reyalite konba espirityèl la. Men, plis pase sa, mèsi paske ou montre nou viktwa ke Kris la te deja reyalize pou nou sou lakwa. Jodi a nou konsakre lavi nou ankò devan ou. Abiye nou chak jou ak tout zam ke ou mete disponib pou nou yo. Fè nou rete fidèl jiska lafen. kenbe nou lwen tout pyèj lènmi an, fè nou tounen disip ki dakò fòme lòt disip, beni fanmi nou, beni legliz nou, beni ministè nou, sèvi ak lavi nou pou fè wayòm ou an avanse sou tè sa. Nou deklare dan le non de Jezi Kri, Jezi se Wa nou, Jezi se Kòmandan nou, Jezi se viktwa nou, nou pral viv chak jou pou glwa li nan non Jezi Kris ki deja genyen batay la. Amèn, amèn. Amen gloire à Dieu merci seigneur merci Jesus frèm avèk sèm yo avan nou kitew kitem diw sa nou fini fòmasyon an men nou pa fini misyon an moun anm yo mèsi paske ou te ansanm avèk nou pandan tout seri sa pandan tout seri lekòl konba espirityèl la tout elèv ki te pran plas yo nou beni non Bondye pou ou depi jodi an nap diw ke ou pa sèlman yon elèv ou pat sèlman yon elèv ki tap swiv yon fòmasyon men ou te yon sòlda. ki t ap resevwa fòmasyon pou te konnen kòman pou kanpe fèm nan lafwa, ki te yon sòlda ki fòme pou defann verite levanjil la. Ou se yon sòlda depi jodi an ki fòme pou viv nan sentete, pou sèvi Bondye avèk fidelite, epi pou fòme lòt disip pou Kris. Pa bliye 2 Timote chapit 2 vèsè 3 ki di, Soufri ansanm avè m, tankou yon bon solda Jezi Kris. Rete ak lapè Jezi Kris la.